La sosyete fè kè w kontan, popilasyon an fè kè w kontan, dyaspora fè kè w kontan, lavi bandi p ap dire ni pa t ap janm long, depi se mal w ap fè, se mal w ap rekòlte. Lapolis, zanmi entènot, bonbade Matisan. Lapolis bonbade kwadeboukè. Lapolis rive sou Jeff Canaran. Kisa k pral pase nan jou k ap vin la yo? Rete ansanm avèk mwen, m pral ba w detay, m pral ba w enfòmasyon. Lame Dayiti resevwa plizyè blende jodi a. S on goumen tèt chaje ki gen la aktyèlman la. Pandan m ap pale ansanm avèk ou la, Pandan wap tandem la la polis ap bonbade gen yon machin ki se machin nèg vilaj de Dye yo machin izo te ladanl genlè machin nan blende kot izo jwenn blende sa kot izo jwenn blende sa La polis ap pete kout bal epi men vit la m gen enpresyon si la polis kontinye tire si la polis kontinye tire vit la ap pèse m banm pa rele son blennde pase si la polis kontinye tire m bal kite nou wè imaj an ap wè nan gen nèg yo ap di a la polis a a kap fèt a a kap fèt men la polis ap pete kout bal humm bagay la gate. Vladimir Paraison ki anonse wikenn sa se yon wikenn nwa sou Matisan, yon wikenn nwa sou Vilaj de Dye. E pa mwen k anonse l, se Vladimir Paraison. Se yon wikenn nwa, yon wikenn nwa sou Vilaj de Dye. Bon, nan Delma 6 la, e ta sanble Babekyou t al vizite Delma 6 kote kay li a te kraze a. Zanmi entènot, Babekyou manke rete delma 6. Babekyou ansanm avèk nenpòt 30 nèg tal vizite espas kote kay li a te kraze a. Depi lè kay la fin kraze a se pou la premye fwa babekyou tal vizitel. Enben ti mesye simo yo ki resevwa lòd Pou yo pa kite Babekyou mete pye Dèlma 6. Lè ti mesye si mwen yo gen enfòmasyon ke Babekyou gon lòt kote l pase, li pase e bò nou wè e pòtay pòtay Sen Jozèf, lapolis te fon gwo ravaj pòtay Sen Jozèf yè tou wi, kote ke gen moun ki mouri. Misye pa te pase sou pòtay Sen Jozèf. Misye pase pa anndan tout anndan ti koridò moute do kay pou babekyou rive dèlma 6. Lè mesye si mwen ou gen enfòmasyon ke babekyou dèlma 6 la sosyete ou pa mande m koze si mwen ou deplwaye blende ansèkle dèlma 6 zanmi entènot Se do kay babekyou vole pou i kite delma 6. Telman kout bal ap chante. An nou bat bravo pou lapolis, an bat bravo pou simon, an bat bravo tou pou task fòs la ki nan gresye a. Mesye, m ap gade yon imaj nan gresye zanmi entènot. Polisye k nan gresi yo telman pwan fòs. Depi w wè bandi pa vle kanpe goumen avè w. Tout kay mesye yo te gresi mesye gresi yo te pran tout kay sa yo gentan rekipere. Depi w wè bandi pa kanpe goumen ansanm avè w. E paske yo pa kapab wi. M pral kite w swiv video kote lapolis ap pete kout bal sou on machin ke izo te sou li. Men imaj la sosyete. Bandi yo nan machin nan la. Y ap fè mizik, y ap pran plezi yo. Epi, lapolis pral kwaze ansanm avèk machin nan, kout bal. Kout bal men. Kout bal. Malgre y ap pale kon sa la, lapolis pral tire nan lòt vit la ankò. Nan vit ki chofè a, ki bò patnè ki a dwat la. Men li, men li, ou tande? Kout bal deklanche. Men li. Wè tout zòb bòpit sa kraze anba bal. Lapolis frape yo. Donk, m te vle moutre w imaj sa pou gon ide kòman sitiyasyon an ye. Lapolis ki pa manje anyen frèt. Lapolis ki pap kanpe. Si lapolis kontinye tire, yo tap pran Izola. Wi si lapolis te kotinye tire yo tap pran izo vilaj de Dieu la.
Komisè Muscadin, misye bel e byen dan laktyalite e piske nou aprann gon rezo la, yon rezo kote ke mesye sa yo te spesyalize nan kesyon ap pran lajan sou non moun, e byen komisè Muscadin ki kraze rezo sa Evidaman nou pral detaye pou ou nan kelke minit epi odela de sa nou wè bò kote ekip Guy Philippe la ebyen mesye yo pran lari la ebyen yap mande liberasyon madan Gaston Arab dedouble wi kap mande liberasyon madan Gaston evidaman gen plizyè plizyè plizyè aktyalite antwot nou wè Petyonvil malerezman yon fil kab ki koupe la Man anpil mou anpil dega e medam mesye nou pral touche sa pou ou san konte gen plizyè lòt dosye ekstrèmman ekstrèmman enpòtan Pradel Salomon mesye bonswa bonswa.
Wi bonswa Jimmy bonswa avèk tout zanmi moun Afro TV yo ebyen son plezi ebyen pou nou menm nou kapab ebyen enfòme nou de sitiyasyon ki sanse ap Ebyen devlope ebyen atravè ebyen peyi dayiti ebyen si w apèn branche la ebyen pa bliye ke wap swiv moun afè bon TV ebyen enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a ebyen jan ke nou te di li genyen yon kab ebyen yon dram ki rive nan lagonav gen 2 timoun 4 e 6 ans ke yo arive touye ebyen sa li menm li pase onivo de

Bonswa Jimmy, bonswa Pradel, nap salye tout entènot, moun afè, bon TV, nap salye tout Ayisyen kap koute nou atravè mond lan, nou trè kontan pou nou antre lakay ou, jodi a se jedi 19 fevriye 2025, bonswa Jimmy, bonswa Pradel.
Bonsoir Jimmy, bonsoir Salomon, bonsoir avèk tout zanmi moun afè bon TV, ebyen enfòmasyon nou prale dirèkteman nan la Gonave, ebyen se la n konnen ke ki te genyen on gwo ensidan ki rive ebyen o nivo de zòn lagonav ebyen e dram nan lakou lagonav ebyen endividi ke yo te yo pa rive idantifye ebyen ki penetre nan on kay kote ke yo te pote plizyè byen notamman lajan avèk bijou epi yo te pran Ebyen e 2 e ti fiyèt. Ebyen e se e daprè tout dènyè enfòmasyon yo ebyen Willandia ki gen 7 lane, Wisberline 5 lane se 2 fiyèt ki pèdi ebyen vi yo men soti mèkredi 18 e fevriye pou rive jedi 19 fevriye 2026 nan zòn kafou dèl ebyen yon zòn nan katriyèm seksyon pikmi ebyen nan komin ans a galè lagonav. Ebyen krim sa rive pwodwi apre moun mal entansyone ebyen tap vòlò ebyen sa ki nan kay te tou pati ak ti lezanj yo ebyen manb popilasyon an ki pral jwenn yo mouri tèt kraze ak wòch ebyen manman viktim yo ki ebyen pat ka kenbe kò l ansanm avèk dlo nan je tap repete jistis e pou pitit li yo ki pat gen kont ak pèsòn ebyen pou pase kòd ebyen nan bra e kriminèl yo ebyen se konsa ke paran yo menm yo tap eseye e plenyen jan ke nou dou li ebyen e timoun sa yo ebyen manman viktim yo ki pat ka kenbe kòl ebyen avèk dlo nan je kote ke li menm li tap repete jistis jistis Pou pitit li yo, ebyen n ap di w ke ensekirite a ki li menm e ki ap pran pye dirèkteman o nivo de peyi a patikilyèman nan Lagonav, ebyen se dram sa k te rive, ebyen se 2 fiyèt ebyen yo tiye yo nan lokalite Pikni e Salomon.
Bon, e pandan nou wè kesyon e ensekirite a li menm li kontinye ap vale teren e nòmalman e nou wè Lagonav, mwen m panse ke fò ta gen yon bon jan ankèt pou de E timoun sa yo ki arive viktim nan Lagonav, mwen m panse ke e se vrèman yon ensidan malere lòske nou ap gade e sa k ap pase o nivo de zòn nan zile Lagonav, enben gen 2 timoun ki arive viktim, se vrèman malere e pwade m swete ke otorite yo mennen bon jan ankèt pou yo konnen ki ak sa ki koz ensidan sa, timoun sa yo ki rive pèdi lavi yo e pwade.
Wi pandan ke nap rete nan menm kad ensidan Jimmy ebyen ann ale o nivo de Petyonvil ebyen dram nan Petyonvil kote ke gen yon fil ot tansyon ki lakoz plizyè moun viktim ebyen deja genyen yon mò ebyen pami ebyen video ebyen chokant ki montre ke ebyen men kòman ke sitiyasyon li menm li ye ebyen o nivo de e komin Petyonvil ebyen ki li menm ki ap fè on fas la kote ke ebyen e daprè tout dènyè enfòmasyon se on kab elektrik ki pwovoke on dram nan Petyonvil anviwon 6 viktim ke ebyen responsab kwawouj yo menm yo fè konprann ke yo menm yo sanse Ebyen e we e san sila e Jimmy ebyen e jan ke nou diw li se yon grav ensidan elektrik ki te seme ebyen panik jodi jedi 19 fevriye a nan komin Petyonvil pli presizeman nan zòn ke anpil moun konnen sou non Opwen ebyen selon enfòmasyon rekeyi ebyen nap diw ke omwens gen 6 pèsòn ont ete touche ebyen lòske kab elektrik la li menm ki briskeman tonbe sou lavwa piblik. Daprè temwen ki te sou plas, ebyen yo di ke fil ebyen sou tansyon ki li menm ki te pran dife avan ke li menm li te sede ebyen li te elektrokite ebyen plizyè pasan e machann ki te enstale ebyen tou pre a. Ebyen gen yon moun ki pèdi lavi l sou plas tandiske gen 5 lòt ebyen viktim de dechaj elektrik ki yo menm yo te transpòte yo ijans vè dè sant ospitalye onivo de zòn nan. Ebyen sikonstans egzak ensidan ki rete a detèmine. Okenn kominikasyon ofisyèl ebyen poko janm pibliye ebyen pa otorite konpetant yo pou yo menm yo ta di sak te lakoz ebyen e ensidan e sila ebyen ni e kantite moun ki arive mouri ebyen yo fè konprann se e plis pase 6, ebyen se otorite konpetant yo, ebyen nan moman kote ke yo menm anpil moun ap ret tann yo, ebyen nap di ke eta sante e blese yo, ebyen yo poko janm ka presize kòman yo ye. Evenman sa ki relanse preokipasyon otou de la sekirite des enstalasyon, ebyen elektrik dan l'aire metropolitèn patikilyèman nan zòn komèsyal ki trè frekante yo, ebyen nap kontinye swiv evolisyon sitiyasyon pou n kapab pote tout enfòmasyon posib ebyen nan kad ensidan sa ki rive o nivo de Petyonvil.
Bon nou envite w medam mesye gade ti ekstrè sa ki deja disponib sou chanèl la antouka se si e sèten gen yon responsab yon poto elektrik paka sot Tout konsantre sa yo tonbe. E pandansetan, si Leta te pran responsabilite l, jan de bagay sa yo pa ta sipoze fèt. Paske nòmalman fòk gen prevansyon ki dwe fèt. Fòk gen prevansyon. Pa gen prevansyon, nèg yo pa respekte anyen. Antouka nou menm se moun sa yo ki la, ki pran peyi an an otaj, ki nan tèt peyi a pou nou menm se yok responsab paske gon bagay ki rele prevansyon ann tande sa.
Bonjou e bonswa e tout fanmi fidèl entènot nou yo e jodia se e jedi e jedi 19 fevriye 2026 la nou menm. Nou trouve n o nivo de mache Petyonvil, e la gen yon fil wot tansyon ki ki pran dife o nivo de Petyonvil, e genyen plizyè moun ki viktim nan fil wot tansyon sa, e deja genyen yon kò san vi ki atè a, e se yon dam ki avèk yon wòb, yon jip ble ki gen yon kolon woz anba l. Epi tou li genyen e plizyè e lòt rad e ki sou li deja ponpye li menm ki apèn arive la e selon e moun ki te la e se e fil obtansyon sa li menm e ki eksploze ki pran dife e fil la li menm ki e plizyè moun e pran nan kouran e gen yon dam li menm ki pèdi lavil e sou le chan genyen e anviwon e 4 moun y ale e lopital ak yo e deja la nou menm n ap konstate pou nou wè kòman sa li menm li ye o nivo de mache petyonvil piske nou konnen e chak jedi e mache a li menm li e pa Sone men nou pa konnen ki rezon ki pèmèt moun yo yo menm vin vann jodi a o nivo de mache Petyonvil.
Nan vè kilè dife sa pral ale?
Sa ki ta lakoz sa?

Voilà e medam mesye nap raple w video a li disponib sou chanel la nou envite w gade sou chanel moun afè bon TV wap jwenn tout video a ebyen kounya la men se sur sèten gon responsab hein moun sa yo ki la prezan majistra petyonvil la ki travay moun sa yo kòmsi ki wòl yo egzakteman gade kòman yon fil pase medam mesye ou wè kòmsi bagay la de fason akayik epi se tout tan tande moun ap viktim moun ap blese moun ap mouri ou tande yon fil ot tansyon boule eksplozee. Donk, kote prevansyon an, avan sa rive, kote prevansyon an? Edh, kote edh menm nan zòn nan? Eske se pa travay moun sa yo ki te dwe jisteman fè prevansyon ou ansòt pou evite jan de bagay sa yo rive e Salomon? Hein? Mo prevansyon an ou ta di l pa egziste, moun yo pran tout bagay banal, moun nan pa gen konpetans pou fè yon travay, gad kòman w fin l plase. Gad on fil medam mesye, gad kòman on fil ye, èske w etone si w tande gen dega, si w tande gen gen ensidan pou pa di aksidan? Èske n etone de sa? Wi e Salomon.
Bon e Djimi, bon m di w sou pwen sa, e lè m ap gade ensidan tribinal, se pa premye fwa non Djimi, se vire tounen gen on fil k ap brile, e o nivo de Panameriken, o nivo de Petyon-Vil, e ou tande gen pli kap brile, poto ap tonbe, se kòmsi de poto ki la depi sou Fwanswa Divalye, pa janm gen yon refòm ki fèt nan kesyon poto yo, e se vire tou nou wè gen yon poto kap tonbe la Dimi, nòmalman, mwen di se de bagay ki, e de bagay ki fèt la depi, e pre, gen bagay ki fèt la depi sou Divalye, gen ki fèt depi sou Janbètran Aristid, men pa janm gen chanjman ki fèt Dimi, e sa fè ou wè tanzantan, ou wè Gen poto kap tonbe. E m sonje Jovenel Moïse te vin la li menm. E avèk dèyè se de nouvo poto la mete la tribò babò. Nou wè kòman opozisyon te kanpe anfas prezidan e Jovenel Moïse. Mwen m panse ke Jonah Jimmy e la e e responsab edh sa Jimmy. N ap pale direktè edh sa travo piblik. Yo gen mo pa yo pou yo di nan sans sa Jimmy. Wè wè w pale de meri pòtoprens. Mèm eswiman meri petyonvil. Se travo piblik Jimmy ki responsab bagay sa yo. Nan kad e kesyon lameri la pou l sipèvize, pou l mande e avèk travay piblik ansanm de poto sa yo pou yo bagay yo, men travay piblik gen devwa pa l tou di men se lè 2 a la fwa, travay piblik e lameri. Youn pa p fè travay pa yo, y ap fè lajan, bwote lajan, ki mele yo moun ap mouri. Mwen, nan peyi serye m t ap ba w garanti, enben direktè edh sa li t ap li t ap enben demisyone, yo te gentan menm konvoke lajistis pou ansanm de moun ki viktim yo. Kòm se Ayiti, 1 moun mouri pa vle di anyen, moun blese pa vle di anyen, kòm se rien n'était dit min, sa k fèt nan lit fèt, pa gen anyen k pral fèt ankò, e di. Enben, se egzakteman sa n ap di a, medam, mesye, jodi a la, edh, edh, m panse ke apati de kounye a la, popilasyon an la, m panse jan n te wè yon ekip moun ki te nan kanaval, se menm moun sa yo mwen menm m ap di l, m ta vle wè ki pou pran direksyon edh la mande revize tout poto elektrik yo, revize tout fil elektrik yo paske nou di w ebyen fil la ret konsa l eksploze. Fil la ret konsa l eksploze kounye a la se chans ki genyen ki fè ke pa gen plis moun ki mouri, pa gen plis moun ki viktim epi se chans egalman ki fè ke ou tande mache sa patou pran dife. Donk kounye a la popilasyon an m konnen k ap tande nou la, moun Petyonvil, moun eklere, mezanmi, egzije pou edh tou ranje tout fil yo nèt. Ranje fil yo prese prese prese, paske an kèlke sòt, nou kapab di se le kama, paske gon moun ki te vle batay, ki te vle met kouran, ki te vle met kouran nan zòn nan, nou menm ankò nou fè konplo nou touye l. Nou touye l, men jodi a la n ap peye sa medam mesye, men nanpèch jan nou di l pèp la pa responsab de sa, moun sa yo ki nan leta mwen ou konnen se san filtè, se domaj ou tande fil sa eksploze se pa sou se pa nan tèt youn nan moun ki t ap kraze peyi a fil la tonbe, se toujou malere k ap viktim, men senpleman n ap mande popilasyon an k ap tande nou la presponsabilite nou egzije pou yo ranje tout fil yo mesye, Bon nou reboot pran imaj la wap gade kòman seri de fil plase ou yon nèg ki mesye sa yo yo etidye elektrisite hein yo konn sak elektrisite gade kòman yo plase yon fil de fason amatè amatè san konte mesye nou nap raple w ki valè moun kap pran priz sou fil yo gade men imaj la banm mete l ankò medam mesye men imaj la nap gade sa gade gade yon imaj gade yon fil an 2026 eske sa kapab posib hein. Men, vwala, gade yon fil elektrik. Kòman w ta vle pou yon bagay konsa pa kase? Yon ti van, boum! Nenpòt ti bagay fè ke fil la te kapab kase. Epi nou pa menm bezwen di w ki kantite, e kòmsi ki pousantaj elektrisite ke l gen ladan. Tout tan moun ap viktim. Malerezman, pa gen prevansyon, jamè prevansyon. Edh, popilasyon jwèt pou nou. Wi, Predet.
Wi ebyen m panse ke jan ke nou sot ap pale li ebyen nap di ke ebyen e edh ki li menm ki dwe e fè travay li youn nan bagay ki gen tou Jimmy fòk nou di ke fil ot tansyon yo e nou pa konnen leta ta sipoze mete fil sa yo pi wo paske fil yo menm yo ba epi lè fini pa genyen yon travay vre ebyen ki fèt ebyen sa pèmèt ke ebyen e kab elektrik la ki pwovoke yon dram a petyonvil anviwon gen 6 viktim resanse la si te gen leta Ebyen fanmi moun sa yo ta sipoze rele responsab edh yo nan lajistis. Ann kite ebyen dosye sa ebyen Jimmy. Bon yon segond Pradel.
Bon yon segond. Mesye nap gade imaj sa sou ekran non sèlman nou wè nou wè imaj.